konnen l. Tande, menm Martine Moïse l ap reponn kesyon wi. Wi. Tande, yon chèf deta, menm si l chèf deta defakto, e pa yon chèf kazèk.
Fò w pa manke kazèk dega non. Non! Lè m di w sa. Yo konn gen nèg a bout baton ap siveye yo.
Non! Tande, yon chèf deta. Menm si l s on chèf deta de fakto, ou sot di l la, s on enstitisyon. Il n'appartient pas à sa famille. Il n'appartient pas à sa femme. Il n'appartient menm pa a li menm. Sa vle di, Martine Moïse, jodi a la, li gen anpil kesyon pou l po, pou l reponn devan la polis jidisyè. San konplezans, l ap reponn kesyon yo.
Non, non, se premye temwen. Bagay la se premye temwen n. Yo Martine. Temwen asiste. Wi. Se dire ke se pou se pou se pou yon plezantri li ye. Bref, gon fayit total, tout la structure de securite de leta fayi. Konprann? Tout la structure du CSPN fayi, tout la structure du palais. Mwen deja, m deja pa kwè nan ankèt la avèk jan komisè gouvènman an kòmanse a.

Misye se premye moun ki te swe bay demisyon. Men nou gen lontan. E si l te tande nou l pa tap o coeur de scandale sa. Non non non non mwen pap pale nan radyo lap te nan dyal lap dil tou li pran de twa kolonbyen pran mèsenè l touye il est un suspect l oblije bay se pou plezantri sètadi ke si vous êtes chef de la police vous n'avez pas su proteger le chef de l'Etat.

Misye fayi nèt! Paske tande menm si genyen sekirite palè nasyonal men misye gen responsabilite pou l gon sistèm de ransèyman ki atache a la pèsòn di prezidan. Li gen responsabilite pou l toujou konn sa k ap pase nan zòn sa a. Sa misye ap vin di m la a? Lap vin pale nan radio l te tue sa l te tue sa met bòt li nan pye l fè makak nan lari. Li pat gen kas la.
Si bagay li te tue 3 poul bon dayè dayè dayè kesyon touye moun nan li trè sispèk. Pourquoi vous éliminez les gens? Prezidan de la Repiblik, youn aprè lòt. E sa l fè? Jodi a, li pa gen okenn enstitisyon ki egziste. Mentnan, kèlè lapwòch? Malerezman, syans politik ba nou apwòch la. Lè w nan yon sitiyasyon sa a, yo rele l yon sitiyasyon eksepsyonèl, gen yon apwòch eksepsyonèl pou w genyen pou w abòde l. Sa fè nou menm nou di, premye bagay, m panse fòk chak moun konprann ke e. Se pa moman pou tout sektè, tout gwoup lanse nan yon kous au pouvoir dans le désordre. E se youn nan rezon ki fè onivo di sektè demokratik e popilè, nou pa gen moun nou bezwen mete prezidan, nou pa pral nan batay pou nou mete dirijan sektè demokratik premye minis, nou pa pral rantre nan batay sa a. Pase depi w rantre ladan li, ou pral konplike sitiyasyon an davantaj. E anpil presipitasyon kap fèt, e pase gen moun ketan gon moun nal bezwen mete premye minis li bezwen yon chèf. Wap kraze sitiyasyon an nèt. Nou menm nou di apwòch la fòk son apwòch konsansyèl, etadi fòn teni kont de diferan sektè, sektè òganize nan sosyete a, gwoup politik, le sektè ekonomik. Ok m espere oditris la ap tande mwen la sosyete sivil fok tout moun sa yo enplike paske yo gon wòl fondamantal jodi a se yo menm ki vrèman sosyete a apwòch sa fok gon apwòch popilè tou paske fò teni kont de revandikasyon moun yo pou kapab abiye solisyon an pou ke moun yo pral mete yo.

Se klè. Jovenel kraze sa depi avan l ale. Men gen kanmenm 10 senatè ki anba a. 10 elu.
Se 10 elu. Sètadi ke jodi a solisyon an yo gen yon wòl pou yo jwe ladan l. Sa vle di, se konsa m konprann li. Sètadi ke lapwòch dwa èt osi enstitisyonèl. Enstitisyon yo pa fò. Yo an lanbo. Yo kraze, men kanmenm genyen de zanbriyon enstitisyonèl ki egziste. Ou p ap kapab soti san w pa teni kont de 10 eli ki anba a. Se pa le Sena de la Repiblik. 10 moun pa ka Sena. Ok? Se nè pa le Parleman. 10 moun pa kapab Parleman. Men se 10 eli ki la a. E yo genyen yon sètèn. otorite, yon sètèn lejitimite enstitisyonèl. Ou pa kapab pa teni kont de yo. Mwen panse se sa, se nan chema sa a pou n ale. E se youn nan rezon ki fè, nou menm nan sektè demokratik e popilè a, nou ap travay avèk anpil gwoup politik, gwoup nan sosyete sivil, nou pale avèk moun ki nan enstitisyon sa yo tou pou nou wè kòman pou n avanse. Gon reyinyon ki fèt avan yè. M kwè gen yon konferans politik ki dwe fèt jodi a a dezè. Senatè Ricard Pierre avèk Mèt Axène Joseph ki te reprezante nou nan reyinyon avan yè a yo ba nou yon rapò eksplike nou kòman sa pase. Jodi a fò n ap patisipe nan konferans a dezè a. E pèsonèlman e m ap patisipe, m konn senatè Ricard ap vini, gen dwa gen lòt moun ki vini tou. pou nou gade kòman pou nou jwenn yon solisyon konsansyèl. Pase la a gon verite e e Claude Joseph li rale yon atik 149 li pa ka aplike, li pa aplikab. De tout fason. E jodi a m kapab di de fèt, li menm avèk gouvènman ki la, Léon Charles etsetera, y ap asire, kòman m te ka rele sa, e legzèsis de la pwisans piblik. Men se kòmsi m ta di w, yo la men kote yo ye a pa pou yo. E konsa m te ka, konprann? Yon bagay ki nan men w men l pa pou ou. Men fò yo konnen. Fò w elegan nan paj sa. E se trè enpòtan.
Se ta di ke kit se Léon Charles ki la kòm chèf lapolis, kit se Claude ki la, moun ki ki la yo, se pa sosyete a ki mete yo la. Yo la! Yon dinamik de fèt, yon dinamik patikilyè, men kote yo ye a pa pou yo. Fò yo konnen, fò yo konnen. Otomatikman. Fòs viv nasyon an, e sa n pral eseye fè la a, jwenn yon solisyon konsansyèl, yo pa bezwen al fè bouch moun long pou se nan moman, paske si w al fè bouch moun long nan moman sa a pou pèp pral desann nan lari pou pral fè aplike solisyon ke nou jwenn, pou moun pral lanse manifestasyon, bon la a m pa kwè. Men fò nou aji dan le tan. A kou si, m pa kwè n ap rive la. Sètadi pou mwen yo la a. E sa bon lon sitiyasyon de fèt wi, men kote yo ye a, yo pa nan plas yo, l pa pou yo. E fò yo konprann ke otomatikman yon solisyon ki soti nan la konsètasyon avèk sektè politik, sosyete sivil, paske ou wè, ou wè sosyete sivil la, li gen yon wòl fondamantal pou l jwe la. Non sèlman paske l òganize, paske l patisipe nan konba a, men tou paske lè w nan tip de sitiyasyon sa yo, Se pa moman pou politisyen lanse nan yon kous opouvwa pou se yo menm ki pral gouvène paske yon gouvènman konsa youn nan premye sa l pral fè se travay pou le retou a lòd demokratik lè l fin mete sekirite e le retou a lòd demokratik pa lòganizasyon dè eleksyon pi se ou menm ki pral e e e e fè ki pral nan eleksyon ou pa ka pa gen tan ap pouse premye minis ou etsetera siyen vye bout akò etsetera bon on ne peut pas faire ça comme ça il faut attendre. E bagay sa yo pap pase e paske pa gen moun kap aksepte yo. Mentnan mwen menm panse se la nou ye e an nou travay ansanm men gon akò ki jwenn nou menm nou pa siyenn akò pati politik yo siyen an nou pa siyenn men nou pa rejtel non lèm di nou pa rejtel la nou pa dil pa gen okenn enpòtans non s li ou ka pa paske si nou nan yon apwòch konstriktiv nou kapab di son konsansis son debi de konsansis. Se yon premye konsansis. Nou pral chache yon dezyèm konsansis. Fò nou yon twazyèm konsansis. Le consensus doit être le plus large possible. Sa w di an trè enteresan. E se enpòtan.
Konprann? Pale pase. Si m di konsa. Si w rejte, sa fè w epo la ou menm.
Epo la. Ou tou rejte sa w pral fè a tou ou menm. Non, e pa sa. E kòm si m di konsa yo pa gen dwa. Je ne peux pas dire ça. Konprann? M di sa a, Ce consensus est trop faible pour être fécond. Li twò fèb, li pa ka fekon, li pa ka bay rezilta. Mentnan fò n chèche konsansis ki laj, ki ladan l. E m pral di yon bagay, e se trè enpòtan. Ou wè, pa egzanp, Claude ki la a jiskaprezan, ou konn sa k fè l la a toujou? Se paske poko gen yon solisyon popilasyon an retwouve l ladan l. E mwen menm m kwè sa nan, m kwè, e sa a m kwè nan sa nan batay politik. otomatikman nou gen yon solisyon ke popilasyon an retwouve l, anben tout moun cho. Blan an cho, tout moun cho paske pèp la depi l retwouve l nan solisyon, l ap soti pou l enpoze solisyon l nan paske l nan yon sitiyasyon de fèt e li gen dènye mo a. Wè? E se sa l ye. E se trè enpòtan nan solisyon nou pral chèche dan lè zè ki vyèn, nou pral gen pou n pwopoze a peyi a. Il faut que ça soit une solution ki konfòm a aspirasyon moun yo e fòk pèp la, le peuple revendicatif, fò l retwouve l nan solisyon an. Paske si pèp la retwouve l nan solisyon l pa pral dakò ap vin di l etc etc l ap desann dans les rues Konprann? E l ap di, fò solisyon nan aplike. E mwen menm mwen panse, e se wòl sa a pou nou jwe, moun nan politik, moun nan soyete sivil, rès moun ki rete nan enstitisyon yo, pou nou gen yon solisyon ke popilasyon an retwouve l ladan l. E otomatikman la popilasyon se retwouve dan zin solisyon, sèt solisyon sera enpoze.

E se ansanm pou nou soti, e premye sakrifis nou menm nan sektè demokratik e popilè a nou fè, nou sanse soti nan batay pou n chèche prezidan pou n mete pou n al dèyè pran pouvwa, al di premye minis sa ki manm sektè demokratik nou vle enpoze, e nou sòm dè patriyòt. Nou rale kò nou nan nan nan. Jan majistra ap fèm ri toujou nan lòbèy sa. Ou konnen nan twit Renald la li di gen 3 koudeta gen 3 etap. Bon wè son epi misye konn bay yo byen.
Misye di
majistra di katriyèm etap la se move konsèy li konn bay vre se pa ajoute nan twit.

Il faut respecter le pays konprann e de la joie kap vin rale plume li si a kò wi figure moun mon cher e pa serieux sa il faut respecter le pays konprann comme l'aurait dit professeur Maniga soyons serieux mes chers compatriotes bon oui James bon mwen menm pa pral di anpil bagay se ke m tap sèlman di sou kesyon pèspektiv yo e genyen anpil moun. ki nan sosyete sivil la, ki nan òganizasyon politik, ki nan sektè prive dè zafè la, e ki deja, m ta kapab di, depi, depi lavèy 7 fevriye, e oubyen tou m ta di depi an desanm ane dènyè, ki antreprann yon ansanm chita pale, yon ansanm travay, pou yo eseye wè kòman yo ta kapab e jwenn solisyon ayisyèn sa ke n ap pale a, e ke jounen jodi a. Nou twouve n nan yon sitiyasyon de fèt e okenn moun pa t prevwa l. Men, se kanmenm pozitif ke gen anpil aktè e nan sosyete sivil la e nan òganizasyon e nan sektè prive e nan òganizasyon politik yo, lè m di sosyete sivil trè laj la, ki gen legliz katolik yo, legliz pwotestan yo, yon pakèt, vodou, yon pakèt lòt sektè, dwazimen, ki. rekonèt ke solisyon an li dwe alafwa konsète e li dwe yon solisyon ayisyèn. E m panse se yon bagay ki trè po, menm ke nou poko rive jwenn li, konferans politik la l ap fèt aprè midi an, menm ke nou poko gen anyen nan men nou, menm ke nou konnen se pa yon bagay ki ganye davans, men se yon egzèsis nesesè ki pou fèt. E se la n ap montre ke nou pran peyi a o serye. e se la nap moutre ke nou konprann e nou wè ki nesesite fòk nou kreye yon sitiyasyon apeze pou nou fè sa n bezwen fè yo. E nou te di klèman, nou te tande nan bouch yon pakèt aktè avan dram Jovenel Moïse rive a, nou te tande anpil aktè kap di ke nou pa ka al nan eleksyon nan sitiyasyon sa a. E sitiyasyon sa a, se pa paske yo asasinen Jovenel ki fè sitiyasyon an chanje. Zam yo toujou nan men gang yo. E dayè jis kounye a nou pa ko konn kote lanmò Jovenel sòti. Nou pa konn kiyès ki o kòmand dan lonb kap fon seri de bagay. Donk nesesite pou n kreye kondisyon pou pèp ayisyen an li menm li chwazi dirijan l nan yon seri de eleksyon ki fèt nan lapè, yon seri de eleksyon kredib, yon seri eleksyon ki fèt kote ke pa gen lajan dwòg, pa gen lajan krim ki envesti pou fè de kriminèl okipe de pòs anndan peyi a. pou al kraze enstitisyon peyi a, m panse ke nou genyen yon responsablite. Lè m di nou an, m ap pale de, m ap site de sektè ki kle, ki fondamantal. Sektè ekonomik lan, yo gen yon responsablite pa rapò avèk peyi a. Tankou Liliane renmen di l, yo se de kategori moun ki plis jwi de peyi a. Donk yo gen plis redevans anvè peyi a tou. Donk gen de bagay yo pa gen dwa tolere, e sa k sot pase nan dizan k sot pase yo la, okenn moun pa gen dwa tolere yo. Sitou yo menm. Gen legliz katolik avèk legiz e tout e moun ki nan legliz pwotestan yo, sitou tèt legliz katolik la, yo gon responsablite moral pa rapò avèk peyi a. Yo gon pakèt bagay, si yo deside yo, yo pap fèt, si yo deside yap fèt. Fò yo mete pwa yo nan efò kap fèt. pou nou jwenn yon konsensis pou nou kreye yon sitiyasyon apeze pou nou omwen paske nap pale de fineray Jovenel Moïse men se 13 masak nou gen sou bra nou la pa gen okenn nan nou la ki konnen avèk sètitid kisa kap pase anndan katye yo anndan Site Solèy gon bann moun kap mouri kou dè chyen ki pa gen antèman kò yo rete atè la Matisan nou gen sa nou pral bezwen fè fineray sa yo fòn kreye yon kondisyon apeze pou omwen pou nou fè konpatriyòt sa yo pou nou mennen Pou yo omwen gon fineray ki fèt pou yo tou. Wi, fò gen. Kit aske l ta senbolik. Men n ap gen pou n antere moun sa yo. Menm jan Jovenel Moise ki s on ansyen prezidan Dayiti, li merite yon fineray de yon ansyen prezidan, men konpatriyòt nou yo, n ap rive yon moman n ap oblije. N ap oblije konstwi memwa moun. M pa ale nan. nan e m pa ale nan m pa ale nan sous la Renal Liberyski yo di m ki fon twit wè paske ou konnen se kanmenm moun se
Renal Liberyski genlè li gon twit li fè sa enpòtan wi koudeta kont prezidan Jovenel Moïse la wè m al nan sous la pou m si ke e pon fo twit koudeta kont prezidan Jovenel Moïse la, mwen met de facto, paske m pa nan ipokrizi a pèsonn, gen 3 etap ladan l. 1, Asasine prezidan an. 2, alò mwen m ap di de facto a, antre nan palè nasyonal ak yon akò sou 2 fèy papye ki melanje ak tout.

efektivman ki te sipoze al fini nan Palè Nasyonal. Mentnan kiyès ki te dèryè se kout deta? Eske, pase si mèsenè vini, mèsenè ka egzekite, men mèsenè pa ka fè kout deta. Mèsenè pa ka fè kout deta, yo ka egzekite. Mentnan ki te dèryè se kout deta? Eske son kote moun sa ye? Eske son revolisyon de palè? On konplo de palè? E se menm moun anndan yo ki fè koudeta yo pou yo pran pouvwa yo ankò? Eske ou ta pa ta dwe monte pi wo tou? Eske fò al pi wo? Tande, tande, eske lè m di ou pa ta dwe monte pi wo, e lè sa ou ta pral jwenn liberis tou, se nan moun k ap konseye Jovenel fè l pran bann fo desizyon sa yo ki kontribye an kèlke sot nan mete l la a tou paske nou bouke pale l se konsèy moun sa yo l pran tout tan èske ou konprann
donk sa vle di w jodi a èske moun sa yo ka leve vwa yo pi wo kounye a tou pou y ap ba w pis
paske kon leve ou non Jovenel fè tout dezòd sa yo l pa fè yo li pa fè l pou kont li tande li pa fè l pou kont li donk jounen jodi a tweet libere.
Men si m ap pran tèz koudeta, Liberis kapab yon otè posib. Si m ap pran tèz koudeta, Liberis kapab yon otè posib dan koudeta. Poukwa pa? Li kapab kan Mateli, li kapab kan Lamòt, li kapab menm nèg gouvènman yo. Tande, je pose des hypothèses, m pa gen anyen nan men m. Èske se t yon bagay tipikman kriminèl? Sa tap vle di prezidan an li te gen de rapò avèk de rezo mafye. E se te prezidan an te nan blanchiman. E se prezidan an te nan dwòg.
Pase e se se kòb yon nèg li kraze. Majistra m mèt site non. Ki di m tweet misye a pa gen kenn sans. An reyalite vre. Bon lè wap de bagay moun ki ekout fòk te gon moun ki te pou rantre nan palè kanmenm aprè Jovenel non ap gon moun kap rantre nan palè kanmenm wap toujou denonsel wap toujou kont wap toujou bagay fòm sa l reponn kesyon m pa wè sans swit la mwen menm
m pa wè sans swit lan.

Hein eske neg sa yo ka ap ouvri gagann yo Non se yon nan neg ki anfonse Jovenel nan malpwopte Pase Jovenel te gon pwoblem Paske neg yo gon ton awogan lè yap pale se komsi moun pa egziste Nan Jovenel pran misye pou entelektyel M pa konn poukisa Ti son yon gang ba li Ti son yon manbo k ba li Kote Jovenel ye la Nan Yo tout yo kontribye
Ou pat tandel tap defann Mwen m tap di sa pou kominote entènasyonal la men yo menm tou Lè w konseye yon prezidan w avè l, gen de bagay w ap fè, di non prezidan. Lè Jovenel Moïse pral pran arete pou l bay dechaj, se pou w di l non sa pa posib. Se pou w di l non sa pa posib. Lè w kite l pran tout bagay sa yo.
Se tout dezòd yo nou kite l ap fè, epi jounen jodi w ap denonse bagay koudeta kont Jovenel. An monchè.

Misye ap di dè betiz, dè zerezi an dwa. Misye di dè de dè tenten en èv. Tande, André, sa yo rele erezi an dwa. Ou konn kòman yo ye?
Ok, betiz. Men kòman jan de konseye sa yo ye. Yo tande Jovenel pran yon desizyon, yo lakay yo, yo di, wouy, kou manman, misye touye nou. Men kan menm li pral defann li pou Jovenel. Èske ou konprann? Se tankou yon prezidan k desann Channmas epi li desann pantalon l. Epi l fè sa w konnen m konnen an. Epi kounye a men ou menm ki degaje w al nan mikwo al di se pou l sanse pou l montre l ke l i menm jan ak ti pèp la k pa gen twalèt ki epi w ap jwenn nèg yo k ap esplike w prezidan an se paske l vle sanble a ti pèp la ou pa konprann li te mèt fou tout ak de foli l poze. Yap jwenn yon nèg ki pou vin esplike l. Konprann? Se nan sa nou ye la. Andre, Andre, bon m di w. Konsèy dè minis reyini, yo siyen yon papye, yo di yo bay moun dechaj. Nèg la te gen dwa vin nan radyo, li di bon prezidan deside l fè l, m pa t ap di anyen. M pa t ap di anyen, m t ap p. Men lè w parèt kounya la, ou konvèti tèt ou, tann mwen an jiris, Se ke w pa gen fòmasyon nan sa. Paske gon von rezo, gon jan w rezone kòm jiris. Paske chak domèn yo gen mòd operatwa w, gen tip de Monchè, rezonman m ke yo fè. gon, m gon ti egzanp m vle pran m konnen n ap kouri dèyè m prefere pa pran l. Men m sonje nan yo gen de lè, gon bagay, byenke misye pral. desim totalman non se de lot bagay pap de liberis nap pale non lot m sonje wa di gen lè te gen lè bagay ulcc kont pyè esperans e bon se pouvwa ak okestre a fèl men m sonje dore te di yon bagay kem respekte pase fok ou gen pwobite pou dil. Li te nan mikwo a lè yap jennen li di bon li menm dayè li te toujou mande nan lalwa menm nan konstitisyon nan bagay se pou yo vote on bagay on sibvansyon pou lè paske se yo k fè travay ede leta bagay donk lè gon ti bagay ki pase menm son on ti grenn nan. fò nou soulinye l. Èske w konprann? Men, byenke l pral etone m nan afè bagay konstitisyon e yon bann lòt kote ankò, men sa li te fon ti tande, li te fon ti kou.
E pa paske w gen diplòm ki fè w entèlektyèl. Gen yon diferans ant avwa yon diplòm e èt yon entèlektyèl. Ok, men dezyèmman, André, men yon diplòm se yon prezonpsyon de savwa. Menm sou diplòm yo m gen dout. Non mesye mwen diw sa sou prezonpsyon de savwa. Ou di twòp ti malpwòpte. Ou di twòp lap tande. Gen de bagay mwen nèg ap ekri. Non. Pa dim ke nèg ap defann anyen. Ok e se la honte lè yon nèg desann nan nivo konsa. Ou ka pran desizyon politik. Ou ka dim map fini.